Men cha a vini ouvè bal sou kamyon ti manjè sara ki vin debake kouri tonbe a no jou m gen chofè kamyon la m poko jwenn gade lè l ye nèg pa ka dòmi kounye a si se peye yo peye nou pou nou vin tire sou cha e fò m konn kiyès ki peye pou tire sou cha. M te konn fè kidnapin m antre nan koki m te konn pran machin m antre nan koki m a be mesye nou pi renmen lè ensekirite a nou pi renmen lè ensekirite a a be mesye kòm nou tout nèg radyo yo nou tande l kòm nèg yo renmen ensekirite m pral ba yo ensekirite mesye apre Bon, e tout ti machann mwen yo, tout ti machann yo, kit ou te nwa, ou te wouj, ou te vèt, ou te ble, Kwadèboukè, Kwadèboukè, demen samdi a, si w moun gen yon bagay pou w fè, fè l. Dimanch ou gen yon bagay pou w fè, fè l. Men lendi moun pa frekante Kwadèboukè. Pase si nèg sa yo ka vin tire sou kamyon yo k ap ranmase fatra, Pase tout biwo OAVCT, tout biwo leta, pakè, pa gen anyen k ap ouvè. Okenn moun, wadèvè moun ou ye a pa frekante Kwadèboukè. Pase lendi, pase lendi mwen m ap atè a. Pase m ap atè a lendi. M ap wè kiyès ki ka pale avè m. E m p ap tande moun. Pase m te met tèt mwen nan yon tou. M ap fè ti resèt 25 goud mwen nan mache a pou m regle afè sosyal mwen pou m wè ki sa m jere pase yo pale m twòp mal. Pase e sa yo la pou yo fè. A ben kounye a e pa yo vin tire sou kamyon an kounye a la sa k pase? Kounye a e mwen k toujou bèt nwa a wi. A ben okenn moun pa frekante kwadèboukè. Pase mwen menm m vle wè sa kap fonksyone kwadèboukè a pase m t antre nan kokim pou ti machann yo pou ti machann yo te konmanse pou ti machann yo te konmanse vin fè 25 goud yo pou yo prepare bay inifòm pitit yo pou yo fè 25 goud yo pou yo prepare bay inifòm pitit yo anben kounya men nèg cha yo vini yo ouvè bal nan mache a menm manjè sara kouri tonbe jèn yo kraze sak tonbe nan labou tonbe nan labou. Anben, e pou sa wi. Talè, on fra, lè yo fè sa e politik kap fè, kap fèt. Pou yo di minis la pap travay. Wi, e pou yo di minis la pap travay. Si se Jerry Monroy, si se Jerry Monroy ki peye on lajan akòz nou touye depòte a. Ki pou ap fè cha sa yo vin ouvè kout bal sou nou. Pou fatra santi a nap retire anba tounen pèp la. Nou dwe konnen. E mesye, m tounen di nou sa ankò. E nou konnen de m di nou map met pye m atè a, map met pye m atè a. E nou konnen lè m met pye m atè a, m ap met pye m atè a bosalman, DDNY deyò deyò nèt. Wi. Nou konnen DDN la pye deyò deyò nèt. Pase m vle wè sa k ap fonksyone nan Kwadèboukè lendi. Bon mwen menm m fèmen Kwadèboukè. Apre jodi samdi a dimanch lendi, on moun ki apatyen. Ala monsanjou pa frekante kwadèboukè pase nou e lagè nou renmen nou pa renmen lè lapè nou pa renmen lapè pase nou pi renmen lè kidnapin lè machin ap vòlè pase e fè e fyète nou lè kout bal ap ouvè kwadèboukè lè a nou pi alèz. Si nou pa ta ka pi alèz. Si nou pa ta ka pi alèz. Yon fatra gen pase 10 an, nou youn la nan figi nou an la kwadèboukè, nou youn pa fon kout pèl ladann. E kou map leve la la pou cha ap vin ouvè, chofè kamyon a kout bal. E tandiske, yon lodè kem lwe an pann, m depanse 7000 konbè dola ameriken ladann. Pou manjel aswè a la m komanse gade lèl ye m paka domi. A ben mesye kòmè lagè nou bezwen kòmè lagè nou bezwen kòmè lagè nou bezwen DG a kòm nèg yo mandem lagè nèg yo tire sou chofè kamyon yo a ben mwen menm fòm ka konn nan ki kondisyon Nèg yo tire sou chofè kamyon sa yo. E fòm ka konn kiyès ki voye nèg yo tire sou chofè kamyon sa yo. Ay si son lajan t bay mwen menm jodi a map konnen. Kwadèboukè mwen menm moun pa frekantel pou mwen silvouplè. Kwadèboukè kwadèboukè pam. A nèg chay ou li. Malè yon moun ki pile kwadèboukè. Gyèt manman nou. Kreve bouda nou. Ba yon solda blese ba yon solda pran bal. Aye sa solda m yo ye. Pèse bouda nou. Bann frekan kote nou ye. Bann ti.